Waww elo elo elo team goudwe li ye plèk plèk nou konn sa l ye deja so nou konnen gon pakèt bagay ki pral fèt la ki gen sou chanèl la m panse nou gen yon blag la ki fèt ouvè sou chanèl la swiv m panse wap jwenn tout pati yo nèt tout konplo yo nèt ki gen sou chanèl la pou swiv videyo pou gade blag sa yo so jounen jodi an m panse blag sa yo pral bay la se pou kapab etire strès pou kapab jere karantèn nan ou menm pou fè tout bagay nèt sou chanèl la pral gon pakèt bagay ou menm ki potko abòne degaje w abòne e siw te pito abòne envite zanmi w pou vin etire strès pou gade tout bagay sa yo nap pran yon poz. Nap montre w kijan pou w abòne ak chanèl la epi apre nap tounen. Bon m'panse nou tounen nou fò konnen ann swiv ansanm avè nou pou gade kijan nou pral pase pou tout videyo sa yo m'panse gen tout show pral gen show balon tout lòt bagay sa yo so pral wè sou chanèl la men ann swiv gade swiv pati Blag yo pou wè kijan ke yo pral ye, kijan ke yo pral frape byen di e pou di nou kiyès ki pi fò. Non ou pa nan sousou. Non. Wi. Ou se jij ou pa nan sousou. Non. M pral gade pou m wè eske mwen menm m gen pou mwen. Wi. Kòm m te di se ou menm gon kritik pou li nou pral ouvè. Yè. Eske ou kapab? Pa gen pwoblèm. Ou kapab? An ale. O ben ok. Nou pral bay moun fou. Moun fou. Pou m wè nan nou 2 a la kiyès ki pi fou. Yè. Se yon 2 moun fou ki genyen. Epi pandan 2 moun fou yo genyen konsa epi y ap mache.

Kounya nan kote al di wouy shit man gade linèt la tonbe men lòt jem nan pete kounya lòt moun fou a di manti monchè ou kote te jwenn linèt sa lòt di lwa pete li di jem pete mpa wè kounya la lòt moun fou li menm ki toutouni an li di ebyen zanmim se ansanm nou ye nan wout la ann ale poun fè wout la poun kapab rive kote nou prale a paske kote nou prale a nou pral lwen nap chanje de peyi de peyi a pye kounya la epi yap mache kounya lè yo rive yon kote Kounya lòt moun fou ki avèg la li pa wè, li pa sa pou li fè. Kounya li di wouyy gade yon viza. Kounya lòt moun fou a di kote ou wè viza sa menn, poukisa wap bay manti a menn. Li di non m di w m wè viza, bon li di ou avèg ou wè viza. Misye di wi m wè viza. Li di kòman w fè enbesil konsa menn, ou wè viza m tonbe nan pòch mwen menn. Epi ou di m bouch pa di viza e nan pòch mwen li sòti li tonbe. Kounya lòt moun fou a li menm li pran pli pase menn, li pran viza kòmsi pou l foure nan pòch. Epi menm kote a blag la fini.

Men toujou gon bagay avyon an toujou fè avan l derape. Ok. Pase ou konnen avyon an lè l ap kouri atè a. Wi. Sa vle di fò l pran elan. Wi. Kounye a la, avyon an avan l pran elan, l ap chofe. Kounye a gon bagay ki di, Emil, desande! Avyon an di, bon, e, Emil, m fwa di, Emil, ou konnen Emil misye rele? Emil. Kounya la misye tou di mezanmi eskize wi yo di Emil desede m pa pral fè blan bat li se pou vye dèy la wi e sak koz misye vin pa vwayaje men misye tap vwayaje nan moman an ebyen ok ebyen nan menm moman an sa tou lè yo di Emil desande sa kounya yo di kyèt ebyen misye fou vre kounya yo di kyèt ebyen misye son moun fou kounya yo pran yon pakèt ee moun fou yo mete ansanm yo pran Emil la yo mete l yon kote men Emil la li menm ki sonje li te pèdi yon vwayaj konsa. nan sans sa. Kounye a Emile di li pap pèdi vwayaj la ankò. Kounye a la yo pran Emile, yo mete l nèt anlè sou yon do kaj epi yo mete yon zèb tou ble atè a. Kounye a pandan zèb la tou ble, epi yo di tout moun nèt pral lage kò yo. Epi sa w tande a tout moun ap lage kò yo, y ap rele devan anlè anmreyy, anmreyy.

Kounye a, pata Emil yo tounen anbasad, epi tou, gon moun ki di egare Emil, epi w al anbasad ou pa vwayaje, l di avyon an te di Emil desede, desande mwen m oblije tounen. Kounye a la menm kote a, moun nan di egare ou mèt tounen ale tcheke anko w ap bon. Kounye a Emil vin pati nan samdi. Pandan Emil rive lotbò, men Emil son nèg ki sou moun anpil. Men, l ap mache poze moun kesyon. Kounye a, pandan misye rive sou yon blan, li di yon blan konsa. Kote w rete la? Blan di, Wat? Li di, Se Wat la vre. Wat la ap ban m pwoblèm. Misye ale. Li al di blan an, Kote m ka fon ti pise? Blan an di, Wat? Li di, Mesye, genlè tout bagay nan zòn nan se sou kont Wat. L al yon lòt bout ankò, li di yon moun, Èske m ka, ou ka ban m yon ti kote m fon ti dòmi? Moun nan di, Wat? Li di, Men m dòmi m, se sou kont Wat li ye. Kounye a la. Tout kote misye pase, misye gen yon dènyè kote l rive, li pran yon gou, li di yon moun ou ka ban m 2 kiyè manje, moun nan di wa, kèt mesye, manje misye pran dwat, kounye a misye di anben m p ap manje, l ale, cheve misye te gwo, l al fè cheve l, lè l rive nan kòfè a, l di moun nan konbyen fwa pou w ka fè cheve m, moun nan di wa.

Wat sa te vin fon kò ansanm avèk Emil lè Emil te panse l mouri l pa mouri kounye a menm moun ki te nan antèman yo kounye a lè Emil vin pale tout moun sa yo vin fou wou konprann kounye a yo pa wè kòman pou moun yo ye pou bagay ankò kounye a lè moun yo vin fou kounye a yo di eben yap wè si moun sa yo fou vre yap mete moun sa yo sou tèren kounye a yo mete moun yo sou tèren an epi pa gen boul pa bagay kounye a rete konsa yo rete kounye a epi fè kout wòch sa zòtèy kase tout bagay rete konsa epi wat la li menm wat la rete. Lòt la rete ap gade. Kounya yo di epa ou menm ou ak Emile ap jwe ou pa jwe tout lòt moun yo ap jwe ou pa jwe tout nèg yo ap fè gòl lòt ap rele gadyen ap bare boul ou menm ou pa janm fè anyen ou pa janm bagay wap di an an. Egare men epa nou banm pou egare bon nou wè Emile pa janm bon pas. Nan menm bagay sa wap di a toujou Emile. Te vin gen nou maryaj yo bal. Ou konnen depi ou vwayaje wap jwenn moun bò fiyèl, bò makomè a sa yo. Gen moun kap marye li di Emil ki pou parenn maryaj la. Emil tèlman fò ke lal nan maryaj. Emil met vès, misye byen fre, misye byen klere. Kounya lè Emil rive nan maryaj, men Emil al anreta. Ou konnen tèt li pati, li parèt anreta.

Hermine a lèl koupe yon ti kal gato. Makomè a di Hermine ou fèm wont, ti kal sa w pran, li di non sa m koupe a e pou wa mare w pita, e sa m pral manje. An di lòt gwo bò a. Makomè a di Hermine ou pa ta fè konsa, li di non ou di m pran ti kal men e lòt bò a m pral manje, Hermine vire avèl tout moun tonbe ri. Ebyen ok, ebyen ok, sa a fèt. Se konsa. So se konsa tout bagay ye, m panse ann bay pren an pou n kapab konnen kisa n ap fè. Ann bay pren. Bon, kote m ap gade la a.

Sijè pa nou e pa bagay pa misye. E pa bagay moun fou bagay. Kòm si nap trete yon lòt sijè. Misye pa ka bat nou. Misye mwen pi fò nan blag. Ebyen, jodi a m panse se konsa, nou tout ki tap gade videyo sa, abòne ak chanèl la, fè tout sa ke n kapab pou n kapab jwenn tout lòt swivi yo. M panse nap fè tout mwayen posib pou n lage tout swivi yo sou chanèl la. M panse m pral mete nou 2 a ansanm la, m pral wè sa kap fèt pou m wè kiyès ki kapab bat lòt epi pou m konnen kòman tout bagay ye. Ou menm ki tap gade videyo sa, ki renmen videyo sa, ki renmen sa kap fèt la, ki vle kore nou, Abòne pou w kapab etire strès lakay ou. Li pa lòt ki se Team Woodway li ye, yon lòt bagay li ye. M panse 2 nèg sa yo pral anfas epi pou nou wè kisa k ap fèt la. Mèsi. Tchaw tchaw pou yon lòt videyo.